Sijè yo anpil, m pa konnen si pou m pran yo pa òd durjans, m pa konn, vrèman m pa konn nan ki lòd pou m pran yo. Sèl bagay, m konnen depi m gen lavi, m ap vini pote ba nou yon ti bagay chak fwa pou nou gade kòman nou kapab adapte l, pou nou gade kòman nou kapab sèvi avè l pou l kapab itil moun ki nan lantouray nou. Sou. koze dyaspora nou yo sèjousi. Lè m di dyaspora kounye a, ey, n ap pale de moun ki fèk vini yo, moun k ap debake vini yo, nou menm ki genyen yo avè nou. Nou ka petèt pa konnen tout enfòmasyon, mwen menm mwen pa konn tout enfòmasyon men, Akoz travay map fè mwen rankontre yo anpil mwen wè anpil kote yo bezwen pou efò fèt mwen wè anpil domèn kote yo bezwen èd se sak fè mwen deside fè ti ribrik sa ti koze lizay poum vin pataje avè nou detanzantan yon ti pwen enpòtan poun travay sou li poun kapab pa tonbe nan mera pou n kapab mennen ti tranzisyon an pi dous epi wè kòman nou kapab jere tan n ap pase la sou teritwa a. Yon ti koze, li pa long, tande byen. Jodi a, n ap pale de moun k ap fè entèvyou avèk enfimyè oubyen medsen. ke se swa nan yon klinik, ke se swa nan yon lopital, men depi se yon pwofesyonèl de la sante kap resevwa w, ou menm ki vini isit nan Etazini, mwen vlin di w atansyon a sa wap di. Mwen te di nou sa dènyèman, Ayisyen gon ti feblès, yo renmen bay detay, yo renmen eksplike sa yo pa mande yo. Anvan nou reponn yon kesyon, nou vire won anpil. Enben map di nou sa, Nou ka nan zen paske map repete nou l tout tan gen sèvis isi yo pa janm bliye yo pa janm padone se kay doktè se imigrasyon depi w bay yon enfòmasyon li antre nan sistèm nan li antre nèt nou ka pa konnen sa lè nal wè yon doktè sal antre nan konpitè a kèlkeswa lòt doktè wal wè l ap gen aksè a dosye a. Dayè yo di w sa, lè w al wè l yo fè w siyen papye pou sa. On ekip fraz, on ekip mo, ok, y ap pale w de third party, ok, eksetera. Donk sa vle di ke moun ki nan menm domèn nan gen dwa a enfòmasyon sa a. Gon ti kesyon yo poze anpil, yo poze. tout moun ni pratikman, depi w al fè konsiltasyon. Y ap mande w anpil lòt detay, èske w konn fimen, èske w konn pran dwòg, èske w konn bwè alkòl, èske kote w rete a ou santi w an sekirite, èske gen moun ki fè presyon sou ou, etsetera. Ok. M pa voye nou bay ankenn manti silvouplè paske jan m di nou an, blan pa konn bliye. Ok. Anvan w pale, pran tan w reflechi. Si gen yon moun k ap entèprete pou ou, asire w ke w kite moun nan fè travay li. Paske anpil fwa, yon moun ap entèprete pou nou, nou tèlman pale, nou di anpil bagay, moun nan li menm li konn yon ti jan lase, epi kounye a li sèlman di blan yonn nan bagay nou di yo. Gen yon kesyon yo toujou poze nan sektè medikal la patikilyèman. Se èske ou konn chagren? Eske w konn santi w vle fè tèt ou mal? Kesyon k pati konsa wi, yon sèl liy lan wi. Eske w konn vle fè moun mal? Eske w konn santi w gen depresyon? Ok, lè w pale eske w konn santi w vle fè tèt ou mal, nou konprann sa sa vle di. Eske w konn anvi vle fè yon moun mal? Nou konprann sa sa vle di. E eske w konn rete w chagren? Pa gen mal nan sa. Si w konn chagren, ou ka di l. E gen moun ki byen sòti ladan l, lè yo di wi yo chagren, yo gentan poze w kesyon, kisa k fè w chagren? Le plus souvent moun yo reponn a ou konnen m pa nan peyi mwen m kite peyi m se nòmal sa se nostalji melankoli men mezanmi pa jwe avèk mo yo ou wè afè depresyon an nou gon mòd kou nou chagren si nou pa jwenn manje n abitye manje si kote nou rete a moun nan fon ti dan di avè nou si nou gen pwoblèm avèk mennaj nou si nou gen kèk jou nou pa wè boubout la nou gentan eksite kou yo mande nou èske nou fè depresyon wi. Depresyon pa yon jwèt. Depresyon se pa yon bagay ou fè nan aprè midi epi nan aswè w geri. Depresyon epa yon bagay ou fè pandan ou pral pran peti dejene epi tan pou lè dine rive ou gentan geri. Non. Depresyon se yon eta ki mande swen, ki mande swivi e nou wè gen anpil moun lè yo deprime, bon depresyon an, sa konn fini trajikman, moun sa konn rive jiska swiside l, tye tèt li. Donk. Pa kouri sou mo a si nou pa konprann sa l vle di. Nou gen yon telefòn entèlijan nan men nou, se sa k fè nan moman sa a nou kab gade rezo sosyo. Pran telefòn nan, ale sou Google tape depresyon pou n wè sa mo a vle di. Donk tanpri, si nou pa soufri depresyon, pa di blan nou soufri depresyon. Paske, ou konn ki sa k rive lè w di ke ou fè depresyon? Kounye a yo pral ba w randevou pou w al wè yon psikològ oubyen yon psikyat, epi sa w tande a la yo kòmanse wonfle w a medikaman ou pa ka kanpe pou w fonksyone, paske. Ou deprime, eyy fò yo remonte w, depi w kòmanse nan batri medikaman sa ou pap sòti ladann yon, dezyèman li rete nan dosye w, gon seri de djòb ou pap janm ka jwenn fasil paske yo konnen w se moun ki deprime ki sou medikaman, talè w tande yo pa yo pa kite w kondwi ankò, yo koupe lisans ou paske tout medikaman yap ba w yo se bagay kap pral fè w dòmi, se bagay ki pral fè w kagou, poukisa paske ou te plonje ou te twouve mo a bèl epi ou itilize l ou pa konn sa l vle di. fè atansyon ok si nou pa konprann yon mo li kèlkeswa moun kap pale avè nou an depi se nan lang ki diferan de pa yo a aktyèlman tout sèvis ba ou yon entèprèt tout kote w ale donk mande kisa mo a vle di sa sa vle di lè yon moun fè depresyon yap di w men kòman moun nan santi l kounya si w pa gen anyen nan sentòm yo pa kouri al di sa paske lap antre nan sistèm nan epi sa w tande a ou gentan gon bagay ki kole sou ou ki pap sòti donk fè atansyon a kesyon yo lè yo poze nou yo ok m te di nou nou pap long m panse sa ka ase pou nou pou jodi an lè m retounen ankò si Bondye vle nap vin tou pale sou yon lòt sijè pou m di nou a kisa pou n pran prekosyon A kisa pou n fè atansyon? Ki jan pou nou jere bagay yo? Mwen toujou di nou m pa gen pretansyon konnen pase pèsonn, men m ap fè de eksperyans, m ap wè kòman anpil nan konpatriyòt yo ap foure tèt yo nan mera. Poukisa? Paske yo manke konprann. Pa gen mal nan sa lè w pa konprann, men mal la se lè ou pa chèche konprann. Mal la se lè yon moun vin ofri w pou l ede w konprann epi w pa vle pran. Mal la se lè yon moun ki alantou w ki ta dwe ede w pa fèl paske li pa vle fèl oubyen l pa konn kòman poul fèl donk ann eseye travay sou sa paske nan moman an se youn sere koud a lòt se youn bay lòt le bra pou nou ka wè kòman nou kapab fonksyone kote nou ye kounye a pou nou kapab viv byen paske nap kouri pou sa pa bon nou paka vin foure tèt nou nan zen ok kenbe la tout moun nap tounen avèk lòt ti koze lizay.